Mezanmi Kamala Harris fini ak Donald Trump nan deba prezidansyèl yo te genyen nan eta tankou Philadelphia ak Pennsylvania. Divès ebyen jounal ameriken pa sispann fè bagay sa fè la une, se sa ki fè nou menm nan RTK ebyen jodi an nap yon ti jan ti kras konsantre nou sou entènasyonal la. Yon lòt kote la Russie montre sa li genyen nan lame li a epi vin tande deklarasyon loksidan aprè yo fin wè kantite materyèl la Russie yo se pa ti bagay piti non zanmim. UNICEF mete pye l Ayiti. Èske timoun yo pral sove? Èske timoun yo prale lekòl? Se sa nou pral gade ansanm. E se tout enfòmasyon sa yo nou pral detaye pou ou nan emisyon RTK Jewopolitik Alawonnbadè a. Ebyen, sa a se emisyon peyi a. Toujou konekte ansanm avèk nou. Ebyen, se la ou pral kapab konnen kisa ki pase nan dosye. kap fè aktyalite yo. Se poutèt sa nap mande w pa bliye abòne ak paj la epi like li tou. Toujou kite yon kòmantè pou w di ki kote wap tande nou. Epi tou nou toujou pran yon plezi pou nou enfòme w de tout sa kap pase nan mond lan. Sak pi bèl la, enfòmasyon yo te mèt a zoulboutou, nap pote l nan de tande w epi nan de gade w. Zanmi ATK yo nap demare emisyon an jodi an jan nou di l lan nan dosye Kamala Harris ak Donald Trump lan, kote depi aprè deba sa a, Depi aprè deba 2 kandida yo, jounal yo atravè mond lan pran dife. Se sa a tout medya yo ap pale. Ebyen, ki sa ki te pase nan deba a? Avan nou antre nan plis detay, n ap fè w konnen gen anpil bagay ki di, ebyen, nan mitan 2 advèsè yo, kote yo len choute sou lòt. Pou nou antre dirèkteman nan dosye deba prezidansyèl la, selon sa plizyè jounal ameriken revele, Donald Trump refize aksepte li te pèdi eleksyon 2020 an. E nou wè sou pwen sa a, mesye a te fè anpil pale sou li. Li derefize aksepte se li menm ebyen ki te pèdi eleksyon an. Pou nou fè zanmi anteka nou yo konnen, se pou lapremyè fwa ebyen deba televize 2 advèsè yo òganize pandan peryòd kanpay yo. Deba sa yo te òganize ebyen nan eta Filadèlfi ansanm avèk eta. Pennsilvani. Objektif deba sa yo zanmi RTK yo se pou yo kapab konnen plan politik ebyen prensipal 2 advèsè yo. 2 pati yo ebyen toujou òganize deba sa yo pou yo konnen kisa yo genyen ebyen nan vant yo pou peyi a ebyen lide pou yo chute youn sou lòt. Koute byen! Pandan deba yo Kamala Harris deklare. ke si se te Donald Trump ki te prezidan, Vladimir Putin tap fè yon bouche ansanm avèk li. Vis prezidant lan te kontinye pou l di, si se te Donald Trump ki te prezidan tou, nan moman nap pale a la, Larisi te deja enstale li nan kapital Ikrèn nan ki se Kyèv. Kamala Harris deklare, Donald Trump pap prezante l kont Joe Biden, men pito se kont Kamala Harris. Sa vle di yon pakèt bagay. Pandan yon lòt kote Donald Trump li menm deklare Izrayèl ap disparèt, ebyen si se Kamala Harris ki pran pouvwa a. Ebyen Donald Trump te kontinye pou l di Kamala Harris deteste peyi Izrayèl. Reprezantan pati Repibliken an fè konnen, Migran nou pèmèt antre nan peyi a, la a l ap pale de gouvèneman Biden lan ki te vini ak pwogram imanitaryen pawòl la, li fè konnen kantite migran ebyen gouvèneman Biden lan pèmèt antre nan peyi a lage nan manje chat moun ansanm avèk kana. Malgre sa rete nan kad rimè, Donald Trump te itilize l nan deba a kont Kamala Harris. Spesyalman nan eta Ohio li fè konnen, Jan de imaj sa yo pa bon pou sosyete amerikèn lan. Li pa yon sekrè pou pèsòn ke Donald Trump pran chita politik li an sou yon pilye imigrasyon. E n ap raple nou, mesye sa te deklare depi li rive arive prezidan Etazini, ebyen peyi a pral konnen pi gwo peryòd depòtasyon yo tèlman l ap depòte migran. Ebyen se nan kontèks sa a, nan kad deba yo li te tou pwofite lanse, yon atak kont rival li Kamala Harris pou l di koze ebyen imigrasyon an nan peyi Etazini pran yon lòt lo, li antre nan yon lòt etap. Li presize pou l di avèk pakèt milyon imigran sa yo, pakèt milyon migran sa yo ki antre ebyen nan peyi a, sa lakoz ekonomi amerikèn lan pran yon kou. Donald Trump akize migran yo kòmkwa yo vòlè travay afro-ameriken yo. N ap fè w konnen, pwen ki te ebyen sijè nan deba 2 advèsè yo se ekonomi an. Ebyen Donald Trump ta pral rapidman. detounen diskisyon yo sou imigrasyon. Donk li soti nan koze ekonomi pou l tonbe nan imigrasyon. Paske mesye a pa vle tande pale de migran k ap antre nan peyi Etazini de manyè ilegal. Pandan, dènye sondaj yo moutre ekonomi an rete prensipal preyokipasyon ameriken yo. Avèk apwòch eleksyon an poutan, enflasyon an te ralanti depi 2022. Pri dè byen ebyen ou sèvis yo rete ak 20 pousan, yon kantite ki pi wo avan pandemi an. Pandan ebyen deba sa, Kamala Harris pwomèt popilasyon amerikèn lan ke gouvèneman li an ap ebyen pran divès mezi pou ekonomi an, tankou konstriksyon plis pase 3 milyon ebyen lojman ak yon kredi enpo pou timoun yo nan peyi Etazini. Ebyen pou klan Donald Trump lan li menm, milyadè ameriken an pwomèt l ap elaji ebyen rediksyon enpo yo epi ranfòse to de dwàn yo. L ap ranfòse dwa de dwàn yo, an patikilye sou pwodui ebyen chinwa yo, pandan li presize avèk demach sa a li konsyan ebyen gen yon ris pou pri pwodui yo moute ebyen pou konsomatè yo. Men yon lòt kote li fè konnen sa ap ede ekonomi amerikèn lan rete an sante. Pandan n ap pale de Etazini an, n ap tou pwofite fè yon ti kout pye nan dosye misyon pou lapè ke Etazini ap travay sou li seryezman la nan moman n ap pale a la pou l voye nan peyi Dayiti. La nou antre lakay nou. Ebyen mezanmi kisa bagay la ye zanmi anteka yo. Nou la pou nou fè ou konprann dosye jewopolitik yo pi byen. Selon enfòmasyon ofisyèl, Lèzetazini Damerik pwopoze yon pwojè de rezolisyon pou yo voye an Ayiti yon misyon de mentyen de lapè LONU an Ayiti nou vle pale de kas ble yo. Administrasyon Biden lan vini ak ide sa swit aprè deplwaman fòs miltinasyonal la nan peyi Dayiti ki gen nan tèt li peyi Kenya pandan plis pase 2 mwa, sa ki fè gouvèneman ameriken an mande Konsèy Sekirite l'ONU an pou yo kòmanse planifye tranzisyon operasyon pou ebyen misyon sekirite mentyen an Ayiti an. Daprè jounal Miami Herald, misyon sa a Etazini vle voye Ayiti a ap gen 4 faz, men selon menm jounal ameriken an, otorite amerikèn yo pa deside revele faz misyon sila. Daprè sa jounal ameriken an konfime, Etazini vle antre ak misyon sa a pou lapè, Ann Ayiti an, se paske yo jije misyon miltinasyonal la ki ann Ayiti manke pèsonèl, epi yo manke jwenn fon ki nesesè pou sipòte ebyen misyon an. N ap raple nou ke misyon sa a ki ta sipoze konte plis pase 2500 ajan de polis, pandan n ap pale de misyon Kenyan an la, selon enfòmasyon yo, peyi Jamayik deklare yo deja prè pou yo voye plis pase yon ventèn militè Jamayiken, nan lobjektif pou yo ta bay kout men pa yo pou wè kòman yo kapab ede Ayiti rezoud pwoblèm ensekirite sa a. Mete sou Jamayiken yo, Fòs de Defans peyi Beliz deklare li deplwaye plizyè ofisye ak Jamayiken yo pou antre Ayiti. N ap raple nou se Etazini ki konstwi baz operasyon polisye Kenyan yo an Ayiti epi founi plizyè dizèn veyikil blende ak lòt ekipman Etazini se prensipal donatè nan kad misyon sa ak plis pase 300 milyon de dolar ameriken. An dezyèm pozisyon nou jwenn Le Kanada ki kontribye ak plis pase 54 milyon de dolar ameriken ak yon fon fidisyè ke l'ONU ebyen dekese pou misyon sa ki ale jiska 84,7 milyon de dolar ameriken ak yon fon resan Etazini founi ki evalye a 9 milyon ebyen de dolar ameriken. Poun kite peyi Etazini pou nou antre Larisi, sa son lòt sijè enpòtan zanmi RTK yo. Nou konnen depi kèk tan. Larisi ap chache etann enfliyans li sou tout kontinan afriken an. Pase pran Lachin mete ansanm avè l, bagay la vin konplike nèt ebyen pou loksidan avèk Etazini zanmi anteka yo. Vin tann yon bagay. Ebyen, enfòmasyon ki genyen la, selon sa divès jounal entènasyonal ebyen releye, pami jounal sa yo nou jwenn cnn, Larisi antre nan yon nouvèl demonstrasyon pou lame li a, kote l ap ekspoze yon pati nan pwisans militè li an. Ou pral sezi tande kantite bagay peyi sa gen nan men n. N ap raple zanmi RTK yo depi apre ebyen fevriye 2022 Larisi ap mennen yon operasyon militè nan peyi Ikrèn. Sa k fè nou menm nan RTK nou di operasyon militè espesyal, se paske se konsa prezidan ris lan rele sa l ap fè a nan peyi Ikrèn. Daprè yo, yo pa nan gè ansanm avèk peyi Ikrèn. Men operasyon sa yo ta pral debouche sou plizyè tansyon ki pa piti ditou. E le pire ki enplike loksidan ke Larisi li menm pa danse kole ak moun sa yo. Ebyen. sa ki kondui loksidan nan yon ranfòseman siyifikatif nan kapasite militè peyi Ikrèn yon fason pou ede Ikrèn fè fas ak Larisi ki trè pwisan militèman. Ebyen, selon enfòmasyon yo Kremlen an lanse egzèsis militè naval li ki pote non Oseyan 2024, yon inisyativ ki make gran retou tradisyon militè sovyetik la. Nou sonje kisa lame sovyetik sa te gen? Vin koute! Daprè done yo, egzèsis sa ap gen ladann 90 mil militè ak yon arsenal enpresyonan k ap gen ladann 400 navire de gè melanje ak soumaren. L ap gen 120 ayewonèf ensi ke 7 mil inite darmeman melanje ak ekipman militè. Ou konnen, nivo operasyon sa raple nou egzèsis naval URSS te mennen nan lane 1970 lan pou rive 1985. Nan epòk sa yo te konsidere egzèsis sa a kòm pli grand egzèsis militè nan tout mond lan. Ebyen pou la Russie vin mete youn ekivalan ansanm avèl nan moman an, ba bagay piti non. E pandan nap pale de la Russie an, se la nou pral diw loksidan voye yon repons, kè loksidan sote, ebyen se pa nou dil, vin tande deklarasyon minis italyen an. Ebyen Ministè, ou di mwen sa, minis afè etranjè italyen an mesye Antonio Tajani deklare la Russie ak la Chine kapab vin genyen plis enfliyans nan rejyon Balkan oksidanto yo si tout fwa rèv ewopeyen yo ta echwe. E rèv Ewopeyen yo se kontinye, ebyen, travay sou enfliyans yo atravè Ikrèn ak lòt peyi yo pou yo pa kapab, ebyen, dakò ansanm avèk enfliyans Larisi an. N ap fè w konnen minis lan, ebyen, te fè deklarasyon sa a nan reyinyon avèk manb G7 yo nan kad yon somè l'OTAN, ebyen, ki te òganize. E li te kontinye pou l di, si nou pa fè yon bagay pou nou kanpe, pou nou stope enfliyans 2 peyi alye sa yo, nou vle pale de Lachin, ki spesyalman, ebyen trè, trè enfliyan nan domèn ekonomik, ak Larisi tou ki pa manje anyen ki frèt nan zafè militè, ebyen, minis lan fè konnen bagay la ka gentan twò ta pou nou. Zanmi atk yo! Ki sa nou konprann de deklarasyon sa a? Ki sa deklarasyon sa a esplike nou? Ebyen, di pwen de vi jeyopolitik, sa montre nou plizyè nan peyi loksidan yo, oudimwens peyi ewopeyen yo, krent ekspansyon Lachin ak Larisi an pou n pa ale nan alyans yo. Yo santi ke si 2 peyi sa yo met tèt yo ansanm, yo kapab fè yon dega ebyen sou enfliyans lòt peyi ki gran pwisans yo nan mond lan. pou n kite jounal entènasyonal la pou nou antre lakay pa nou paske fòk nou bay yon ti enfòmasyon lakay pa nou genyen UNICEF ki lanse yon trè bèl inisyativ ebyen ki titre Marguitar Reson pou la pè yon mouvman ki vize pou anpeche timoun yo antre nan move aksyon oubyen pou anpeche timoun yo ebyen e mouvman sa gen plis enfliyans sou yo ebyen se anbasadè Jean Jean Roosevelt pou timoun yo ki lanse e kanpay sa ki lanse pwogram sa se li menm ki lanse l epi se li menm kap dirije Pwogram sa a nan anbasad ebyen UNICEF genyen an Ayiti. Li ofri jèn yo yon yn yon altènativ kreyativ e li pa yon sekrè pou pèsòn ke Ayiti ap konnen yon moman de kriz kote anpil moun ap pèdi lavi yo, anpil fanm ap vyole, anpil moun pa ka manje, anpil timoun pa ka al lekòl, se toujou yon pwoblèm pou timoun yo. ebyen jwenn nan moso sekirite pou yo ale lekòl, e se konsa depi kèk lane, e daprè chif ofisyèl UNICEF yo, plis pase 1.3 milyon timoun nan touche pa enstabilite. E daprè sa Jean Jean Roosevelt ebyen deklare li di Guitar timoun yo pral sonnen pou lapè, ebyen yon inisyativ ki vize pou kontre ebyen sonb reyalite sa Ayiti ap fè fas ansanm avèk li a. N ap kite dosye UNICEF lan pou n al gade yon deklarasyon minis finans ebyen peyi Dayiti an fè, yon yon deklarasyon ki ap kraze ebyen Ayiti la. Li fè konnen Ayiti peye 500 milyon de dola ameriken bay Venezyela nan montan yo te ba yo a ki se 2 pwen 2 milya de dola. Li di ebyen an tèm de finans ebyen peyi Dayiti pa dwe ebyen Venezyela 2 pwen 2 milya de dola ameriken ankò. Mesye a te konfime ebyen nouvèl sa a nan Le Nouvelliste e Magic 9. Li fè konnen anilasyon yon bòn pati ebyen nan dèt lan te gentan fèt e n ap pale de dèt Petro Caribe a. Minis lan ki te kontinye pou l di ebyen. Pòtfèy ansanm avèk planifikasyon kowoperasyon ekstèn yo akòde yon long entèvyou ansanm avèk enpòtans ki rete ebyen sou rès ti kòb lan. Entèvyou minis ekonomi an te bay lan ebyen nou vle pale de mesye ebyen Ketlen ebyen Florestal li rete sou rès kòb yo gen pou bay lan sou kòman Ayiti pral travay pou yo kapab remèt kòb sa. Li fè konnen ebyen 500 milyon de dola ameriken ki vèse bay Venezuela a pa soti dirèkteman nan trezò piblik. Li te sou yon kont ki te bloke ebyen depi Venezuela epi ki te sanksyone pa ebyen direksyon amerikèn yo. Ayiti ki ebyen rejwenn nan kòb sa ki ap fè fas ansanm avèk 9 jiska 10 milyon de dola ebyen a tit sèvis nan dèt Venezuela yo. Si kòb sa vini y ap tou bay Venezuela l pou yo kapab aleje dèt lan. E se konsa mesye a te pale nan mikwo Magik 9. Zanmi RTK yo. E se la nou mete fen ansanm avèk enfòmasyon nou te pote pou ou yo. Pa neglije abòne ak paj sa pou kapab toujou rete. Siw bezwen yon bon website ki bèl e byen kanpe tankou sa wap gade nan ekran an, pa ezite kontakte K Advance Group ki gen ti non jwèt li Kaj. Zanmim pa gen regrèt. Ou ka jwenn yo sou WhatsApp oubyen dirèkteman sou nimewo sa a, 904 883 98 89.